Bonjou bonswa depandaman de lè ke wap gade videyo sa donk jodi an nou pral rezoud yon egzèsis eksèl se yon egzèsis ki pwopoze nan egzamen INFP deja nan nivo BAP INFP se enstiti nasyonal de fòmasyon pwofesyonèl donk nan pou rezoud egzèsis lan nan kite fichye e ki gen done yo pou ou klasè lan Answit, n ap kite yon fichye ki genyen kesyon ke yo te poze nan egzamen sila a pou ou. Dan ze premye tan, n ap genyen pou nou fè tout fòmataj ki nesesè yo, pòsike yo ban nou salè orè pou chak anplwaye yo. Donk, salè orè ke yo ban nou an li valab pou chak anplwaye yo. Answit, yo ban nou è ke chak anplwaye sa yo founi. le mwa. Answit yo ban nou dat dantre, se ta di dat ke yo te entegre antrepriz la. Apre yo ban nou sèks yo, fonksyon yo, prenon, non, sa se enfòmasyon ke yo ban nou. Men apre yap gen pou yo poze nou kesyon, yap genyen pou yo mande nou pou nou manipile done sa yo. Se sa ke nou pral wè la. San pli tarde, nap pase sou òdinatè la. Kounye a la, nou pase sou òdinatè lan la. Jan ke nou te di an, se yon egzèsis, se yon pewòl, n ap rezoud egzèsis lan, men dabò, nou sipoze fè jesyon done nou yo. Mentenan, yo ban nou salè orè lan ki se 50, men se 50 goud, n ap mete fòma goud sou li dan ze premye tan. Apre yo ban nou non e prenon anplwaye yo, fonksyon yo, sèks yo, dat dantre. Pa bliye dat dantre a, jan ke m te di talè lan, se dat ke anplwaye sa yo te entegre enstitisyon sa. Epi, è yo founi se kantite lè ke chak anplwaye sa yo travay pa mwa. Se sa. Apre nou remake ke dat yo. 4 chif yo pou ane an pa afiche. Se sa nou pral fè la. Nou pral fè jesyon done sa yo. Mentenan n ap aktive selil ki genyen montan salè orè lan, 50 lan, n ap klike sou li. N ap fè kontwòl 1. Lòske n fin fè kontwòl 1, n ap rive nan fenèt fòma de selil lan, n ap klike sou Custom. Answit n ap vin nan pati Tip lan, n ap siprime General lan. N ap mete dyèz, espas, ouvri gimè, goud. Ok, nan sample an, egzanp lan, nou wè gen 50 goud ki pral afiche nan selil mwen an.

Donk lòske ou klike sou selil lan li afiche selil ki gen valè la ki gen montan li afiche avèk tout yon mo lè sa nou gen yon chèn de karaktè nou pa gen yon valè nou dwe ekri lòske nal fè kalkil ansanm avèk li kalkil la pap bon sa pap mache donk la sa totalman pa bon yon ti egzanp map itilize mwen fè yon kalkil avèk 50 goud ki nan B3 donk la pa egzanp egal. Lè w founi miltipliye pa to orè, m ap itilize 50 goud ki nan B3, Enter. Ou wè li ban m 5250. Kontwòl Z, egal. Lè w founi miltipliye pa. Kounye a m ap itilize 50 goud ki nan C3. 50 goud kote ke m te tape goud lan manyèlman. Mwen fè Enter, ou wè li ban mwen value. Sètadi Excel di m ke.

Dat dantre yo, n ap seleksyone tout, n ap fè kontwòl 1, epi kòstòm, la se de tirè 3 m tirè 2 y, de an se pou day, m lan se pou month, y lan se pou year. Sa se lòske lang sistèm deksplwatasyon ki sou òdinatè w lan se anglè ou itilize fòma sa. Meyè fòma se DD tirè 3 M tirè 4 Y. Lòske w mete 4 Y, 4 chif ki nan ane a ap afiche. Pa egzanp, nou wè nan egzanp lan, nou pral gen 12 janvye 2000. Si ke lang sistèm deksplwatasyon w lan se franse, ou pap ka mete 2 li. Lè sa w ap mete JJ, ki se pou jou, w ap toujou kapab mete 3 M lan, ki se pou mwa, men ou pap ka mete 4 Y lan lè sa w ap mete 4 A, ki se pou ane. Answit, ok. Mentenan, mentenan, nou pral pase avèk kesyon ke yo poze nou an. Men, san zoken pwoblèm, jan ke enfòmasyon sa yo ye nan klasè lan la, n ap jwenn yo konsa, donk m ap kite enfòmasyon sa yo pou nou nan deskripsyon videyo an. N ap jwenn yon lyen k ap pèmèt nou telechaje klasè lan konsa, jan ke li an la, apre pou n kapab fè kalkil yo ansanm avèk. E map fè m pral siv klasè ke map kite nan deskripsyon videyo an pou nou. Nap jwenn e banm retire fòma ki sou sou sa. Map retire fòma sa yo. Map retire fòma sa yo. Donk map ban nou l konsa. Avèk 50 lan san ke l pa gen fòma goud lan epi dat yo san ke 4 chif wan lan pa afiche. Epi nou menm nap kapab pratike ansanm jan ke Lè lòske nap gade video an. Donk la map metel sou bio an. Donk map rele li egzèsis pratik. Ok save. Donk nap kapab jwenn li. pou nou pratike nou menm san oken pwoblèm. Donk la m pral e open, m ap ouvri yon lòt klasè mwen menm ki deja genyen. Ok, la m ouvri klasè sa mwen menm. M ouvri klasè sa, m pral anleve fòma yo mwen menm pou m kapab travay sou yo.

E answit èw founi, ou bezwen gen èw founi. Mentenan, e salè ok, delete sa yo. Vwala, delete tout sa yo. Ok, mentenan. E m ap delete sa tou. Salaire horaire. Date d'entrée, heure fournie. Ok, voilà. Ok, donc là, nou pral pase avèk kesyon ke yo poze nou nan egzèsis la. Premye kesyon an se... O desi de la selil salè orè, sezise la fonksyon ki pèmèt la dafiche lè aktyèl. Sou tèt selil salè orè lan, n ap sezi fonksyon k ap pèmèt nou jwenn inikman lè aktyèl la. Donk, nou deja konnen fonksyon k ap pèmèt nou jwenn dat avèk lè aktyèl se egal now ouvè parantèz fèmen parantèz. An fransè se egal maintenant ouvè parantèz fèmen parantèz. Donk, fonksyon sa ap pèmèt nou genyen dat. ansanm avèk tout lè aktyèl. Dat ansanm avèk tout lè aktyèl. Men, si ke nou bezwen unikman lè aktyèl an, donk nou pa ka itilize fonksyon sa. Pa egzanp, egal now, ouvri parantèz, fèmen parantèz, enter, wè, l ap ban nou dat avèk tout lè aktyèl, alòske se lè lan sèlman ke nou bezwen. Donk pou sa, pou sa, n ap itilize fonksyon egal, text, osito ke nou tape. TEX, donk tèks ap afiche nan fè doub klike sou li. Mentenan n ap mete fonksyon now nan fè doub klike sou now lan, n ap fèmen parantèz. Kounye a, now ouvè parantèz fèmen parantèz, l ap ban nou dat avèk tout lè aktyèl lan. Kòm se lè lan sèlman nou bezwen, nou pral sèlman mete fòma nòmal lè lan. N ap mete virgil, fòma nòmal lè lan se HH, 2 pwen, MM. Donk fòk nou mete l antre giyimè, ouvri giyimè, HH, de pwen, MM, fèmen giyimè ankò. Nou te gen yon parantèz ki te ouvri apre fonksyon text, n ap fèmen parantèz sa a. Donk, egal tèks, ouvri parantèz, now, ouvri fèmen parantèz, fonksyon sa a, l ap pèmèt nou jwenn dat avèk lè aktyèl an, virgil. Men lòske nou gen dat avèk lè aktyèl lan, nou sipoze ekstrè sa ke nou bezwen paske nou pap bezwen dat lan. Pou nou ekstrè inikman lè lan, nou mete fòma nòmal lè lan ki se HH ke li pa MM. Antre giyimè alò, epi nou fèmen parantèz, Enter. Donk la li ban nou inikman lè aktyèl lan, men lè ke l ap ba ou an se lè ki sou òdinatè w lan. Ok. La nou gen yon dezyèm kesyon. Dezyèm kesyon an, nan yon kolòn salè brut, twouve le salè brut de chak anplwaye. Donk la, apre kolòn èw founi an, n ap ensere yon kolòn, se salè, epi la, n ap fè yon ranvwa a la lèt o. Otomatik, salè la ap anwo, bouyon ap anba, men se nan menm selu lan, toujou nan menm liy lan. Nap fè Alt Enter, answit nap tape bouy, Enter, donk se konsa pou fè ranvwa a la liy otomatik. Mentenan, fòmil kap pèmèt mwen jwenn salè bouy an se èr founi miltipliye pa salè orè, kantite lè ke anplwaye an travay pandan mwa a, miltipliye pa kòb ke yap peye l pa chak èr. Ok. la m potko mete fòma goud la sou 50 lan m ap klike sou 50 lan m ap fè kontwòl 1 kòstòm m ap siprimen jeneral dyèz espas ouvri gimè tape goud fèmen gimè enter donk salè brut se egal se è ou founi miltipliye pa to orè w lan la. Selil yo, 2 selil ke m ap fè kalkil yo, asavwa F5 e B3, yo pa sou menm liy, m sipoze fikse dezyèm selil la. La fò m fè adresaj absoli. Adresaj absoli an pèmèt mwen fikse dezyèm selil la pou ke sèlman selil B3 a pou l fè kalkil pou tout lòt selil sa yo pou l pa chanje. La pou m jwenn adresaj ab. Absolu a m gen 2 posiblite, m ka prese touch fonksyonèl F4, lè sa l ap ajoute 2 siyn dola nan referans dezyèm selil lan pou mwen, oubyen m mete siyn dola lan devan ling e devan kolòn lan, B a reprezante kolòn epi m met siyn dola devan ling lan, 3 a reprezante ling. Wè, men si ke m pa fè sa, m sèlman fè kalkil an san ke m pa fè adressage absolu m prese Enter, lòske m al rekopye fòmil lan vers le bas, wè, l ap ban mwen value erreur. Poukisa? La n ap eseye gade, premye an, m pral nan ba de fòmil lan se F5 multiplié par.

Se paske m pa t fikse kolòn 50 lan. Ke yon kolòn ki anliy m pa t e selil ki gen 50 goud lan m pa t fikse l. Eskize m. M te sipoze fikse selil ki genyen 50 goud lan pou ke 50 goud lan itilize pou tout èr founi yo. Donk pou mwen fè sa a li vrèman senp. M ap siprime sa yo. Salè bou yo nan fè egal, se lè ou founi, menm si pou li e pa to orè lan 50 goud. Kounye a m pral fikse selil B3 ke an liy ke an kolòn pou m di ke se inikman selil B3 ki pou itilize pou miltipliye tout è founi yo. La m ap prese ti fonksyonèl F4 epi m prese Enter. M ap rekopye fòmil lan vè le ba mentenan. E pi map jwenn tout rès yo. Twazyèm kesyon. Dans une colonne salaire net, quel salaire recevront-ils à la fin du mois si des taxes de 3 pou san pou ona? Taxe 3 pou san pou ona. La map gen yon kolòn kap rele ona. E pi o desu de ona ap gen yon taxe de 3 pou san. mete 3 pou san. Answit, 2 pou san pou iri, map gen yon taks ki se iri. To taks iri an se ap 2 pou san. Apre, OFATMA, 4 pou san. Map gen yon taks ki se OFATMA, yap prelve 4 pou san. Answit, map kapab kalkile salè nè. Salè, al di enter, nè, enter.

y ap prelve yo sou salè blan, sètadi si salè blan an miltipliye pa to taks sa yo ke mwen pral fè. Men kounye a la, kòm selil ki gen salè blan an avèk selil ki gen to taks yo, yo pa sou menm liy, mentenan m oblije fè adresaj absoli pou m kapab fikse dezyèm selil la. La ona se egal salè brut. Nou miltipliye pa to taks pon an se 3 pousan. La m ap prese F4, tout fonksyonèl F4, pou m kapab fikse selil H3 a. La m ap prese Enter epi m ap rekopye fòmil la vè le ba. IRI se egal salè bri an miltipliye pa, sèt fwa si, to taks IRI a ki se 2 pousan, m ap klike sou 2 pousan,

La map gwo kopye fòmil lan fè youn bak. Ok, mentenan li vrèman senp pou m jwenn salè nè a. Salè nè se salè brut mwens dediksyon. Salè nè se salè brut mwens dediksyon. Men la kòm mwen pa gen dediksyon, fòk mwen detèmine dediksyon. Kisa map fè pou m detèmine dediksyon? Dediksyon se sòm taks yo. Sètadi, lòske m pran taks yo m adisyone yo antre yo. Rezilta ke m jwenn an li rele dediksyon. Ebyen li vrèman senp, li se egal, salè bru mwens, ap ouvri parantèz. Kounye a m pral fè sòm taks yo k ap ban mwen sa k rele dediksyon. Nan ap di se ona plis iri plis ofatma m ap fèmen parantèz. Answit m ap prese enter.

Donk, si a goch Salène, m ap seleksyone kolòn Salène a, klik dwa sou li, epi m klike sou Insert, oubyen Ensere oubyen Ensèsyon. Answit, nome kolòn sa Eksperyans, Eksperyans, Enter, m ap ajiste kolòn an. Nan kolòn sa, yo mande pou m kalkile tan de sèvis chak anplwaye yo. sètadi anplwaye premye anplwaye a te antre an 2000 jiska ane ke m ye an la 2026 konbyen tan sa fè moun sa depi l ap travay nan antrepriz la se sa ke yo mande m lòske m fin detèmine nonb dane de sèvis ke anplwaye a genyen fòmate l an ane donk la map mete egal se 2026 mwens mwens year ouvri parantèz, epi klike sou dat dantre a. Kisa fòmil sa vle di? Sela di m di ane aktyèl kounye a 2026 mwens. Lòske m klike sou dat dantre sa 12 janvye 2000 lan, pa bliye dat la li gen jou, mwa, ane. Men, m sèlman bezwen 2026 mwens 2000. M pa bezwen l mwens janvye a, m pa bezwen l mwens 12 nan tou. Se rezon sa ki fè m mete mo ane a, year, lan. M di fè 2026 mwen s ane ki nan selil E 5 lan pou mwen sèlman. Mwa avèk jou an ou mèt lèse yo tonbe. Donk rezon k fè m mete 2026 se paske si dat òdinatè w lan pa ajiste, sètadi si dat òdinatè m lan se 2004, si mwen al mete fòmil nòmal an, fòmil nòmal an, Li pap fonksyone. Fòmil nòmal an se se egal year ouvri parantèz now ouvri fèmen parantèz wè year now ouvri fèmen parantèz mwens, mwens, year, ouvri parantèz, dat dantre a, fèmen parantèz, fèmen parantèz, enter. Donk la, vwala, ou ap wè ke l ap ban mwen 2020. Poukisa? Dat ki sou òdinatè m lan li pa ajiste. Dat ki sou òdinatè m lan pa ajiste, se pa yon dat ki fin twò nòmal. Dat òdinatè m lan pa ajiste. Donk la m pral ajiste dat ki sou òdinatè mwen an, epi m ap retounen pou mwen kapab mete menm fòmil sa a epi pou n wè kòman ke l ap ban mwen ane de sèvis nòmal anplwaye sa a. Ok, kounye a la m sot ajuste dat òdinatè nan mete l kòrèk. Nan la mete fòmil ankò egal year, ouvri parantèz, now, ouvri fèmen parantèz, fèmen parantèz, mwens year, dat dantre a, ayayay, mwens year, ouvri parantèz, dat dantre a, fèmen parantèz, enter. Kont la nou wè li ban mwen 26 janvye 1900, men sa pa pwoblèm, m ap sèlman konvèti li sou fòma nonb, jeneral. La m ap klike sou li, m ap fè kontwòl 1, epi m ap klike sou jeneral oubyen standa si an fransè, epi ok. Ou wè l ban mwen 26. Soti 2020, soti 2000 pou rive 2026, sa fè 26 an. Byen nòmal. Men si dat ki sou òdinatè w lan pa bon, li pap ba ou l. Men mye vo itilize fòmil sa pito, egal 2026 mwens year, ouvri parantèz, klike sou dat dantre a, epi fèmen parantèz, enter. Donk la, l toujou ban nou 26 janvye 1900, n ap rekopye fòmil lan vè leba. L ap ban nou yon gwoup dat konsa, li pa pwoblèm, n ap fè kontwòl 1, n ap klike sou jeneral oubyen standard, epi ok. Donk la li ban nou a nonb dane chak anplwaye sa yo genyen depi yo entegre antrepriz la. Donk n ap toujou fè kontwòl 1 pandan ke yo tou seleksyone a, nou pral fòmate yo an ane. N ap klike sou Kòstòm, Jeneral, Dyèz, Espas, Ouvri gimè, Ane. fèmen gimè. Pa bliye, lè m met dyèz espas se paske lang sistèm deksplwatasyon òdinatè mwen an se anglè, sipò la se fransè, pa met espas aprè dyèz la. Ok. Vwala. Vwala. Mentenan, m reponn kesyon sa a. Gen yon senkyèm kesyon. Senkyèm kesyon an se, dans une colonne, prim. N ap nome kolòn an, prim. Enter. Dans une colonne prime, on donne une prime de 3 pou san sur salaire aux employés fournis plus de 100 heures. Tout anplwaye ki travay plis ke 100 heures, y ap gen yon prim de 3 pou san sou salè nè yo. 2 pou san pou se ki pou se de fonksyon sekretè ou jesyonè e de sèks feminen. 2 pou san 2 prim sou salè nè tout anplwaye ki okipe fonksyon swa sekretè oubyen jesyonè e sèks yo feminen. Si ke anplwaye a li sekretè sèks li feminen l ap gen 2 pousan, si anplwaye a li jesyonè e sèks li feminen lap genyen 2 pousan tou. Men si anplwaye sa li pa ni sekretè ou byen li pa ni jesyonè e sèks li pa feminen li pap gen 2 pousan sa. Epi 1 pousan pou tout lòt moun yo. 3 pousan pou anplwaye ki founi plis ke 100 è. 2 pousan pou moun ki okipe fonksyon sekretè ou byen jesyonè e sèks feminen. 1 pousan pou lòt moun yo. Ak si sa, se sentaks sa, se kondisyon sa yo k ap pèmèt nou prepare sentaks nou an. La sentaks sa se egal. Donk la, se kondisyon, fòk nou toujou mete if. An franse, se si. La nou wè, yo di nou ou, n ap itilize operatè or. E yo di nou e, n ap itilize. Operatè and tou. And an franse se e, or an franse se ou. Donk la egal if depandamman de lang Excel ou an ya. Pa m nan se angle, nou wè se File, Home, Insert, m ap itilize if. And or, si pa w lan se franse, itilize si.

Èr founi, e plu de 100 èr, siperyè a 100, virgil, Swiv byen nan sentaks de baz ke òdinatè lan ba ou an, wè if lojikaltès, vigil, valè if tru, vigil, wè, pa m lan se vigil ke l respekte. Verifye tès lojik ke òdinatè pwen lan ba ou a pou wè èske se vigil, èske se pwen vigil. Plan si euphony an siperyè a 100, moun nan ap resevwa yon prim de 3 pousan sou salè nè l la. Salè nè an ap miltipliye pa 3 pousan. Virgil. Se sa. Dezyèmman, 2 pousan pou se de fonksyon sekretè ou jesyonè e de sèks feminen. Plan si toujou if, ouvri parantèz, and, ouvri parantèz, or. wè, la itilize 2 operatè sa yo pòsè kè. Yo mansyone ou epi e. Donk la yo di m si ke, si ke moun an okipe fonksyon jesyonè ou sekretè, la si ke fonksyon, wè m klike sou premye an, m pa bezwen konn ki sa premye an ye, eske l se te e servez, eske se te sekretè, eske se te enfòmatisyen, m ap toujou itilize premye eleman. Si fonksyon an, Egal. Donk la se yon chèn de karaktè fòk nou mete nan pye giyimè. Sekretè oubyen jesyonè se yon chèn de karaktè. Lè m fin met egal fòk m ouvri giyimè. M ap tape sekretè mwen, fèmen giyimè, virgil. Si fonksyon sa a tou se jesyonè, m ap retounen m ap klike sou premye fonksyon an ankò. Egal, m ap ouvri gimè paske jesyonè s on chenn de karaktè, jesyonè, m ap fèmen gimè kounye a la. Si ke moun sa okipe fonksyon sekretè o jesyonè, oubyen jesyonè, e an menm tan, m ap fèmen parantèz kounye a, virgil, e an menm tan, wè, e sèks li feminen, la m ap. Klike sou premye sèks la. Sèks egal F son chèn de karaktè toujou. M ap ouvri giymen, m ap mete F paske li pa yon valè nimerik fò m toujou mete l antre giymen. M ap fèmen parantèz la. Si ke moun nan okipe fonksyon sekretè ou jesyonè e sèks li feminen, ki sa k ap pase lè sa a? Virgil, Salè nè moun sa a kounye a la pral miltipliye pa 2 pou 100. Vwala, virgil, Dans le cas contraire, 1 pou 100 ap pou lòt moun yo. Sa vle di salè nè lòt moun yo ap miltipliye pa 1 pou 100. Nan Excel, kantite fwa ke ou te ouvri parantèz la fòk ou fèmen l menm kantite fwa pou l ka ekilibre. E lòske ou te ouvri gimè fò ou fèmen l. Lòske ou te ouvri yon parantèz fòk ou fèmen l tou. M te ouvri yon parantèz apre if lan. M ouvri youn aprè dezyèm if lan, sa fè 2. M ouvri youn aprè and lan, sa fè 3. M ouvri youn aprè or lan, sa fè 4. M fèmen youn aprè jesyonè, m fèmen youn aprè feminen, sa fè 2. La m pral fèmen l 2 fwa ankò pou l ka ekilibre. La m ap prese Enter. Vwala. La m ap rekopye fòmil lan vè le ba. Se vrèman senp. Vrèman senp. Mentenan, m pral mete fòma monetè yo goud sou tout. montan yo. La, salè brut, m ap seleksyone valè salè brut yo, men m pa seleksyone mo salè brut an. M ap kite dwèt mwen sou touch kontwòl an sou klavye a, touch CTRL a. Pandan m kite dwèt mwen sou touch kontwòl la, m pral seleksyone valè ki nan kolòn ona yo. M ap toujou kite dwèt mwen sou touch kontwòl la, m pral seleksyone valè ki nan. Li yo. Li toujou kite dwèt mwen sou touch kontwòl la, mwen seleksyone valè ki nan kolòn OFATMA. Mwen toujou kite dwèt mwen sou touch kontwòl la, mwen seleksyone valè ki nan kolòn salè mè a. Mwen toujou kite dwèt mwen sou touch kontwòl la, mwen seleksyone valè ki nan kolòn premye. Tout sa yo se gen rapò avè lajan.

Ekstreye tou se ki on yn dat dantre apre 2003. Nan yon fèy ke nap rele apre 2003, donk nap nome premye fèy la, nap rele l pewòl, nap fè doub klike sou li, nap rele l pewòl, enter. Kounye a yo di m nan yon fèy ki rele apre 2003, donk map fè doub klike sou sheet 2 an, dezyèm fèy la, map rele l apre 2003. Enter. Donk, gen fèy sa ki rele apre 2003. Premye fèy lan se pewòl, dezyèm lan se apre 2003. Nan yon fèy ki rele apre 2003, ekstrè tout moun ki gen yon dat dantre apre 2003 nan antrepriz lan. Apre 2003. Tout dat dantre apre 2003. Sètadi, yon dat dantre ki siperyè a 2003. Nan dat dantre kesyon yo la 2003. Donk la, nan dat dantre nou yo la, nou wè nou pa genyen e okenn dat ki gen 2003 ladan l. Okenn. La, se yon filtraj elabore ke yo mande nou pou nou fè. Pou filtraj elabore a posib, dabò, fòk nou genyen. Fòk nou prepare kritè nou an. Kritè lan li fèt avèk non chan an, answit kondisyon an. Non chan an se dat dantre, lè wap prepare kritè w lan fòk ou ekri non chan an jan ke l ekri nan chan w lan, non kolòn an sa vle di non ki defini kolòn an, dat dantre a jan l ekri la lè wap prepare kritè w lan se konsa wap ekri l. Kritè w lan w kapab prepare l nan nenpòt fèy ke w vle. Answit, anba, wè si ko mete non kolòn lan, pa egzanp, nan P6, nan P7 fòk ou mete kondisyon an. Kondisyon an se, tout anplwaye ki vini nan yon dat dantre apre 2003, sètadi tout dat ki siperyè a 2003, w ap mete l nan selil ki twouve l anba selil ke w met non kolòn ou an. Se sa sèlman n ap bezwen. Fèy nou gentan prè deja, kounye a nou pral prepare kritè nou an. Kritè la baze sou dat dantre, ki sa ke yo di nou, extraire tout ce qui ont une date d'entrée après 2003. Donk pou n pa fè erè, n ap kopye kontni ki nan selil dat dantre a, n ap fè kontwòl C, n ap klike sou li, n fè kontwòl C. Nap vin kelke par la nap kolel, kontrol V. Answit nap vin anbal nap mete kondisyon an. Kondisyon an se kisa? Kondisyon an se kisa? Nap vin anba selil dat dantre a nan P8. Kondisyon an se kisa? Se tout moun ki rantre, ki gen yon dat dantre ki apre 2003. Donk la nou pa genyen. okenn dèt ki gen 2003 nan kolòn dat dantre nou an. Pou sa, kòm se apre 2003, donk n ap mete dat dantre a 31 desanm 2003. Trè senp. La, siperyè, nou mete siperyè a 31 tirè desanm tirè 2003. Enter. Donk, l enpòtan se ke w mete yon dat nòmal ki genyen 2003 ladan l, men li te ka pa 31 desanm. Si ke yo pa espesifye w men ki, men apre ki mwa. Yo sèlman di n apre 2003. Men si ke yo te di n apre 22 desanm 2003, donk, ou pa t ap ka mete 31 desanm, fòk ou te mete siperyè a 21 desanm. Men la a, kòm yo pa, yo sèlman ban n ane, yo pa espesifye ki jou. Ki mwa nan ane an nou sèlman mete 31 desèm 2020. Donk kritè nou an prè la, li gen non kolonn an ke yo mande n pou n ekstrè done apati de li menm lan. Answit, li gen kondisyon nou an. Donk kounye a, sa n ap fè, n ap ouvri fèy, fèy ki pral resevwa done yo. Se nan fèy aprè 2003 ke nou pral met done yo. M ap ouvri fèy sa. M ap klike sou onglè data. Done. Answit map klike sou Advanced. Mentenan map tou jwenn List Range ke sè mwen an plase nan Line List Range lan. Se di yo dim seleksyone done mwen yo. Tout done mwen yo. La map vini nan fèy Payroll mwen an. Map seleksyone tout done yo eksepte. Mo ki nan antèt done yo tankou non, prenon, fonksyon, sèks, dat, date yo m pap seleksyone mo sa yo map sèlman seleksyone kontni yo soti nan zilò rive nan prim ke moun yo ap jwenn an m seleksyone yo konsa answit map klike nan link kriteria an jan kote ke m pral chèche kritè mwen an lòske m klike nan link ki devan kriteria an jan lap retounen mwen nan fèy apre 2 men 3. Kounye a m ap retounen nan fèy pi wo la m pral seleksyone kritè mwen. M ap seleksyone ni yon kolòn avèk tout kondisyon an. Answit m ap kouche kaz copy to another location an. Aprè m ap klike devan copy to ki nan lòt liy anba a. Answit m ap seleksyone A pati de ki selil ke m vle donnen yo kòmanse kopye? Mwen m vle yo kòmanse kopye a pati de A3, m ap klike nan A3, answit m ap klike sou ok. An paj pa m nan gen yon, gen yon chan ke li manke. An, li manke seleksyone, e m bliye m pa seleksyone non chan yo. Oh m bliye m bliye Donk apre 2003 nou ouvri fè apre 2003 onglè data advanced la lis range Donk sa fòk nou seleksyone non kolòn yo tou m bliye n ap seleksyone non kolòn yo tou n ava ekskize mwen men la kritè mwen an pa la ankò fòk mwen mete kritè mwen an m ap anile l fèy pewòl map met kritè mwen an siperyè a 31 desanm 2003 enter map ouvri fèy aprè 2003 a onglè data advance la map retounen nan fèy pewòl an la m pral seleksyone tout done mwen yo fòk m seleksyone antèt kolòn yo tou se non, prenon, fonksyon, prim. La n ap klike nan liy kriteria a, n ap retounen nan fèy P-Roll lan kote kritè nou an ye a, n ap seleksyone kritè nou an. Answit, n ap koche kaz devan Copy to another location an, epi n ap vini nan dènye liy anba a Copy to, n ap klike nan ing lan. Answit, n ap seleksyone apati de ki selil ke nou vle done nou yo kòmanse kopye. Mwen se A3. ou klike nan a 3 answit ou klike sou ok epi vwala donk la map gen tout moun ki gen yon dat dantre aprè 2003 tout sa ki avan 2003 yo pap nan fèy aprè 2003 la lòske m gen dyèz yo se paske selil mwen yo twò e kolòn mwen yo twò etwat fòk mwen elaji kolòn yo vwala. Ok, mentenan, m ap retounen nan fèy pewòl mwen an, m kab siprime kritè ke m te mete an. Sans oken pwoblèm, men done yo ap toujou rete la. M ap ajiste kolòn sa yo. Vwala. Ok. Retounen nan fèy pewòl lan kounya la. Kesyon 7. Ranje les données de la colonne Prénom dans l'ordre croissant. Ranje done nan kolòn prenon yo nan òd kwasan. Ranje les données de la colonne Prénoms dans l'ordre croissant. La m ap seleksyone tout done mwen yo ke antèt kolòn yo, wè, seleksyone tout avèk tout kontni yo, toujou onglè Data, epi n ap klike sou Sort, S-O-R-T. Answit, nan fenèt dyalòg sa a, Nan pati kolonn lan ki se kolòn, n ap dewoule flechèt sa, n ap chwazi kolòn ke yo di nou an se prenon. Answit n ap vin nan order odd, yo di n dans l'ordre croissant, sètadi de A a Z la, n ap chwazi A a Z, e touzi, epi n ap klike sou ok. Epi tout bagay ap ok la. Pa yon filtraj elabore, la nou nan uityèm kesyon an, pa yon filtraj elabore, afiche tout les informations de tous ceux qui ont la fonction informaticien, technicien dans la fèy Infotech. La, yo tou di m men ki non pou m bay fèy nou an, sheet 3 an, fèy 3 a, n ap doub klike sou li, n ap rele l Info Tech Enter Mentenan nou gen fèy nou an deja, nou inikman rete kritè nou an. La, n ap retounen nan fèy Pivot la, n ap mete kritè la. Yo di n fonksyon, fonksyon, enfòmatisyen, teknisyen. La, N ap ekri fonksyon an jan ke li an kèlke pa la. Mwen m ap kopye li, kontwòl C. M ap vin kèlke pa, m ap kole l. Answit, nan selil ki andesou de non kolòn an, anba fonksyon an, n ap mete kondisyon ke yo ban nou an. Il fo ke moun an enfòmatisyen. La m ap kopye enfòmatisyen an tou, m ap kole l anba fonksyon an. Oubyen moun an E teknisyen tou. Kontwòl se, m ap kopye teknisyen an, m ap vin kole l la pou m pa fè erè. Menm si ou ta fè yon erè, yon yon lèt ki te an majiskil ou pa mete l an majiskil la tou, ou pap jwenn rezilta ke w bezwen an. La, kritè mwen prè deja, fèy ke done m yo pral etabli sou li an prè deja. La map ouvri fèy infotech lan, map klike sou onglè Data, map vini nan gwoup Sort and Filter, map klike sou Advanced. Mentenan, map retounen nan fèy Payroll la, m pral seleksyone done mwen yo avèk tout antèt kolonn lan. Answit, map klike nan chan Criteria Range lan. Kounye a m pral seleksyone kritè mwen yo, m prale nan fèy Payroll lan, pwiske se la kritè mwen yo ye. M pral seleksyone kritè mwen yo, Aprè map kouche kaz ki devan copy to another location, map vini nan pati copy to anba a map klike nan liy lan, map seleksyone nan ki selil kem vle done yo kòmanse kopye, pa egzanp mwen pam yo mvle yo kòmanse kopye nan A4 pa egzanp, answit m klike sou ok epi vwala. m ap gen inikman moun ki gen fonksyon enfòmatisyen, teknisyen. La n ap ajiste kolòn nou yo, elaji yo lòske nou wè yo gen dyèz sa yo. Se kolòn an ki twò etwat pou rezilta ki ladan l lan. N ap ajiste yo epi vwala. Mentenan n ap retounen nan fèy pewòl lan.

agoch, right, adwat, bottom, anba. Nan m klike sou ok. Mete kòm, kesyon 10, mete kòm an tèt de paj les entreprises Joanel nan onglè insert. Answit, e m ap vini nan pati text.

Pou l ka mennen m dirèkteman nan pye 2 paj lan, n ap tape Enstiti Nasyonal de Fòmasyon Pwofesyonèl. Ansuit, n ap klike nan nenpòt selil nan fèy nou an epi vwala. Ok. E ansuit. Dans une fèy nome graf pewòl, nan yon lòt fèy, nou gen 3 fèy deja kounye a nou pral gen yon katriyèm fèy, ensere un graf eyan pou tit Pewòl pèmetan de reprezante lè kolòn non, fonksyon e prim. Kolòn non, fonksyon e prim. La wap seleksyone kolòn non, kolòn non. Lòske m fin seleksyone kolòn non an, m seleksyone mo non an an tèt kolòn nan avèk tout non moun yo ki nan kolòn nan, m ap prese kontwòl anfonse pou m ka al seleksyone lòt kolòn yo. Yo di m kolòn fonksyon tou, m seleksyone mo fonksyon avèk tout fonksyon moun yo. Answit kolòn prim. M ap avanse, m pral seleksyone. Prim. Vwala, la a, m ap seleksyone kolòn prim tou. Ok, yo di m kreye yon graf avèk enfòmasyon sa yo, 3 kolòn sa yo, kreye yon graf avèk yo. Epi, mete graf la nan fèy ki rele graf pewòl. Donk la, m ap sèlman prese touch fonksyonèl F11. Epi li tou kreye graf lan pou mwen. li mete l nan fèy ki rele Chart 1. M ap deplase fèy lan, m ap sèlman pwente fèy lan, m pese klik goch anfonse epi m drage l mete l nan pozisyon ke m vle a. Wè, m mete l aprè enfo tèt la, m relache l. Yo di m rele graf lan graf pewòl, m ap rele l graf pewòl. M ap fè doub klik sou Chart 1 an, Chart 1, m ap rele l graf. Payroll. Enter. La, m gon fèy payroll, on fèy. Apre 2003 ke m ekstrè tout anplwaye ki rantre nan antrepriz nan apre 2003. Infotech, kote ke mwen ekstrè anplwaye ki enfomatisyen, teknisyen. Graf payroll, kote ke mwen kreye yon graf avèk kolòn non, fonksyon e prim. Donk, yo te di m tit graf lan se ap payroll. Donk, tit lan se prim. M ap klike nan

kritè sa, siprime kritè lan. Donk la map klike nan nenpòt selil ki nan fèy mwen, map fè kontrol A, map seleksyone tout kontni fèy lan nèt, tout fèy lan. Yo di m mete yon bòdi ble, map vin sou onglè Home nan gwoup Font, map dewoule flechèt ki nan Outi Bòdi lan. Map dewoule flechèt lan, m pral chwazi koulè lan. Donk la, Line Color map chwazi koulè ble.

an lèt kapital, sur le bureau dans un repertoire ayant votre nom. Mete mo de pas salèr 15, salèr lan se an lèt miniskil nèt epi espas 15, sa se mo de pas ke m ap mete sou klasè lan. Non klasè lan ap pote se rezilta an lèt majiskil. Answit, mete klasè sa nan yon dosye sou biwo an ki pote non mwen. La m ap klike sou File, Save, Save. Answit, lòske m klike sou Save, m ap gen pati sa a. Donk, m ap bay klasè lan non. E dabò m ap mete modpas lan. M ap klike sou Tools, epi Opsyon Jeneral, General Option. La a, modpas ke yo di m lan se Salaire. espas 15 an fè ok m ap konfime s-a-l-a-i-r-e espas 15 epi ok mentenan nan yon dosye sou biwo m pral sou desktop m ap klike sou new folder new folder yo di m bal pote non mwen se kenter. Lochard, map fè enter, answit map klike sou open, epi yo dim rele klasè lan rezilta an lèt majiskil, rezilta, answit save. Donk la map fèmen klasè mwen an la, fèmen klasè lan la, donk map vin sou biwo an, map jwenn dosye m lan ki rele Kenter Lochard lan, map fè doub klike pou m ouvril.

Espas 15, Enter, epi vwala. Men travay lan, san sousi mwen genyen travay mwen an la. Vwala, men travay mwen an, san oken sousi, men travay mwen an. Apre 2003, yon foutèk graf pi dwòl. Ok, donk, se te videyo sa ke nou te pote, e... Si w gen sousi pa bliye kesyone, kòmante oubyen ekri sou WhatsApp nan nimewo ki nan deskripsyon videyo a. Toujou jèm videyo yo, kòmante, pataje yo, abòne avèk chèn an tout pa ap toujou jwenn videyo enpòtan sa yo. Mèsi a la pwochèn se te Kentè Loche.